Bonjou bonswa tout moun byenvini sou Aktu nan jounal la kote nou pral pale de dènye nouvèl kap fè aktyalite yo ann tande pou plis detay. Medam la sosyete, gwo nouvèl, nouvote pou nan emisyon sila, dosye kap fè aktyalite moman an, dosye revolisyon dosye Guy Philippe, bon e bagay yo osi chofe nan la repiblik, rele ti syèz ban nou chita nou pral jwenn detay anndan video sila e kont tiktok lanmò 100 jou a bloke detay yo ap vini. Rete la anndan video sila nou pral jwenn detay. Lèzetazini pa sispann nan pran fwap nan Mwayen Oryan, 3 sòlda deja pèdi lavi yo avèk gwo fwap misil de Iran, antouka bagay yo anpil, rete la anndan video sila plizyè baz ameriken anben e pran fwap, rete la nou pral baw detay anndan video sila. Lòt gwo nouvèl dosye Joseph Michel Martelly e Guy Philippe ebyen nan moman sila menm nap anrejistre emisyon sila. Ou pa mande eleman de fòmasyon, depi ou la wap jwenn tout detay se pwetem volim reseptò la mande vwazinaj vin tande bon jan nouvèl bon jan eleman de fòmasyon bagay yo osi chofe dan la repiblik nou gen odyo nou pral vin pataje avèw si se mwen kap diw ou pap kwè men rete la anndan videozila pa rate ni yon segonn ni yon vigil paske pèp la pale krante lakay ou Nou la pou nou byen enfòme w, men pandan map enfòme w tou, pa bliye kite yon like, yon kòmantè, e se sèl fason wap kapab ede nou grandi fanmiy sila ebyen ki se pèp la pale, nou la pou nou ba w bon jan nouvèl, bon jan eleman enfòmasyon. Eske Guy Philippe ap pran pouvwa? Paske Guy Philippe di mwen deside e menm sòlda mwen yo, e map mande la diaspora edem ebyen rejwenn ebyen e materyèl pou nou kapab fwape mesye yo e se sa ke Guy Philippe li menm lap pale rete la anndan video sila nou pral jwenn a plis b nou pral moutre w a plis b anndan video sila men ann al tande odyo sa apre nap retounen pou plis detay pou plis eleman de fòmasyon ann tande kòman sa ye madame la sosyete pou plis detay pou plis eleman de fòmasyon avèk odyo sila ann tande kòman sa ye. Dosye Guy Philippe ap fè aktyalite. Joseph Michel Martelly. Ayisyen frè m sè m, mwen te ba nou enfòmasyon avan yè sou gwo rankont politik de wo nivo ki te fèt nan Pegi vil lan lakay Joseph Michel Martelly a. Nèg yo pa kite Martelly dòmi nan nwit. De zè, twa zè, katrè di maten. Kay Mateli chaje gason ak fanm. Gen moun ki te ansyen minis, ansyen direktè jeneral, ansyen konseye prezidan, gen moun ki konseye premye minis aktyèl, gen moun ki nan kabinè premye minis aktyèl, y ap defile. Lakay Mateli. Enben kite m di w non, se kounya k gen nouvèl. Lè yo ka di sa anndan m chita. Men pa bay li pou peyi a mesye, tande byen. Gon sezaryèn ke nèg yo deside fè nan dekrè elektoral la pou yo favorize Joseph Michel Mateli kandida a la prezidans nan eleksyon ke yap prese wè si yo ta va fè a ki pral kwoke nan gòj yo a. Paske eleksyon sa ap kwoke e se kout zam kap dekwoke l. Paske pa gen pèsòn ki gen moun nan yo kòm ayisyen kap aksepte ke Yon vagabon delenkan siyen kontra pou dizan avèk etranje, siyen kontra pou senkantan avèk etranje, epi pou deside pou al pwograme pwòp eleksyon pa ou, pou mete prezidan pa ou, pou vin konsolide kontra yo pou ou. Pa gen moun k ap dakò l. Kout zam ap kraze l. Paske peyi sa mesye, se touye n ap touye moun, fò n di l jan l ye. Nou pran zam poun touye ayisyen, nou vann zam poun touye ayisyen, nou vann nou vann zam poun fizye ayisyen enben jodia si se koko makak pèp la ak zam ni fòl defann tèt li poul pa kite nou bal sa li pa posib m pral ban enfòmasyon rete la sa fils aimé ap fè a nou konnenl 5 oligak tou pwisan les asasen de jovenel moïse ke nou konnen yo yo konnen e ke gen moun kap konnen sa yap fè a Ebyen jodi a nou pral pale pèp ayisyen. Jan granmoun nan peyi m toujou di l, bourik chaje pa kanpe. Jodi an, se madi se sa? 21 jiyè. Nou pral pale kichòy. Paske sa mesye yo konnen an fò n moutre yo n konnen l tou. O o! Kèlke swa ayisyen ki responsab, li lejitim pou ke ou fè tout sa ke w kapab pou w pa kite nèg sa yo fè sa y ap fè la a. Ebyen, Joseph Michel Martelly rantre nan peyi a, yè nou te wè misye t al reponn kesyon jij Denis Cyprien nan kad dosye asasina prezidan Jovenel Moïse, nou te wè sa. Enben yè swa, Yon seri de gwo rankont politik ki fèt. 2 nèg ki te minis afè sosyal sou Mateli, 2 nèg ki te nan palè nasyonal, 2 militan politik phtk, 2 gwo palto aktyèlman la nan gouvènman sa a, y ap defile lakay prezidan Mateli. Avan yè, yon gwo rankont ki fèt genyen 2 ansyen senatè sidès, enben, De nèg ki te konn atake Martelly. E sa map diw la wi. De nèg ki tap atake Jovenel Moïse a boulè wouj. De nèg ki te sèmante sou vi yo. Yo ta poule, yo ta pito boule Jacmel plat. Olye ke yo ta kite Jovenel Moïse fè referandòm nan. E se kounye ankò yon fwa m vin konprann deklarasyon de Jean Gabriel Fortuné de le regrete memwa. Malerezman nou pa genyen Fortuné ankò depi 14 dawout 2021, anviwon yon mwa e kelke jou apre asasina Prezidan Jovenel, Gabriel Fortuné ta pral pèdi lavi l swit avèk yon tranbleman de tè ki te pase nan gran Sid peyi an. Malerezman nou pèdi yon gwo potorik gason konsa ke m estime ki t ap yon poto mitan ou di mwens yon bakòp nan kad konba ke n ap mennen pou laverite nan sa ki gen pou wè avèk asasina prezidan an. Jan Gabriel Fortuné te di l, li te di sa klèman, Le prezidan a ete livre. Joseph Michel Martelly te tande deklarasyon an e anpil manb phtk te estomake lè yo tande sa. Wi, efektivman, Prezidan Jovenel Moïse se yon livrezon de phtk. M ba l eksplike e pi n ap konprann sa trè byen. Eske Martelly te okouran ke yo pral tiye prezidan an? M pa ka di l. Men pa konsekan, selon ti lòsyè k ap vin jwenn nou ki soti atè a, e ke ekip phtk a te siyen yon akò politik avèk lopozisyon politik lan san ke prezidan phtk pa okouran. Lè m di prezidan an, sa vle di prezidan ki eli anba banyè phtk a, ki se prezidan Jovenel Moïse. Kiyès ki siyen akò a? Sou lòd Joseph Michel Martelly, se Liné Balthazar, ki se kòdonatè jeneral phtk. Akò sa siyen, se te an jwen 2021. Eske sa sifi pou l di ke Martelly te konnen ke Prezidan pral asasine. Jiska mentnan m pa ka di l. Men pa konsekan Pripé pèmèt mwen fè rale sa a epi m pral ba nou enfòmasyon tou paske gen anpil kichòy la a ke nou pral wè ansanm avè w nan bon bout tan ke nou pral pase ansanm avè w nan kad emisyon sa a. Antretan, m ap mande chak grenn nan nou k ap tande, k ap gade la a, ekri nan espas kòmantè lan pou nou, Dan Noran pwen de trètre. Dan Noran pwen de trètre. E, jan mesye yo di l, y ap fè yon sezaryèn. Genyen 2 konseye, e banm banm tou ba nou lòsè sa avan ke m rantre nan kichòy sa avè nou, e 2 konseye de alò ki nan kabinè Alix Didier Fils-Aimé, e mesye yo deside fòk se Martelly ki pwal eleksyon paske yo pa gen moun la ki ka gen eleksyon an. Enben gon goumen ki anvi pete nan mitan yo tou paske gen 2 pro Joslem Privert ki nan kabinè a tou, mesye yo di se Privè ke yo genyen kòm kandida pa yo, enben yo estime ke enben Fils-Aimé ap file lang li de bò, pou Fils-Aimé ta panche nan bò Martelly a. E ekip ki wè Martelly nan liy sa a, yo plis ke ekip ki wè Privè kòm kandida pa yo a. E diskisyon fèt, yo pale de Jacques Elumac. E Jacky Limac ke nou konnen, youn nan nèg ke nèg oligak yo tap eseye file ba nou an kòm zèl kat pou yo pwograme mete l prezidan, pou ba nou Preval 2. Enben nèg yo vin wè ke Jacky Limac pap fè pwa. Yo ka vin jwenn de twa abolotcho politik avèk voum lajan nan Pòtoprens pou met de twa grenn bilten pou li, men yo estime ke sou le plan nasyonal li pap vreman fè pwa. Men pa konsekan nèg yo deside pou yo panche vè 2 kandida. Men gen youn yo estime ki p ap fè pwa, paske 1, Privè p ap fè pwa nan eleksyon nan gran nò peyi a. Privè p ap fè pwa nan eleksyon, apa de Nip, Privè p ap fè pwa. Pòtoprens, ou ka jwenn 2, 3 kat abolotcho avèk voum lajan, mete 2, 3 grenn bilten pou Privè. Men mentnan, nèg yo estime ke, parapò avèk moun ki sou liy pou kandida la, yo panche vè 2 moun. Genyen yon komisè di gouvèneman ke mwen apresye anpil, ke ou apresye anpil, ke nou tout m plis ke si ke nou apresye anpil, ke nou konnen ki se zanmi nou, nèg yo deja an pou pale selon enfomasyon ke nou genyen avèk Komisè lan deja. M pap frajilize li, men nou ka wè kiyès. E tout moun, tout moun ap konnen ke son bagay ki nòmal pou yo chèche pale ansanm avèk misye. Men tout sa l ap fèt nan yon sèl objektif. En, fòk nou fè tout sa ke nou kapab pou nou bare Guy Philippe la wout. Pase Guy Philippe ap etidye tout senaryo ki posib. E se sa ke nèg yo pè Youn nan rezon prensipal, e se youn nan rezon prensipal ki koz nèg yo ap eseye wè si yo ta ba w yon bouyi vide ki pote non eleksyon, ke yo konnen ki pap janm abouti avèk yon rezilta vre. Rezon an senp, nèg yo estime ke nenpòt ti soulèvman popilè, etensèl la, pèp la ap jwenn li, e ke kote Guy vle ale a, se egzatteman pèp la, egzatteman kote pèp la ap mete l la. Nèg yo pa vle sa fèt paske pa bliye, gon bagay pou ke n konnen e nou dwe reflechi sou li trè trè byen. Mesye yo etidye la mantalite dè Ayisyen. Nèg yo konprann kòman nou panse, yo konprann ki lè ke jisteman n ap tann yon entesèl, yon etensèl pou nou eklate. Yo konprann trè byen e ke yo chita sou yon dwoum gazolin, y ap fimen. Yo konprann trè byen Yo konnen se veye wap veye yo kòm pèp pou pase ti alimèt la. Yo konprann trè trè byen. Yo konprann sa trè byen. Yo konprann zam ke yo met atè a ka goumen kont yo to ou ta. Yo konprann trè trè byen. Yo konprann ke trè byen gen de polisye ki pare pou afronte yo kelke pa. Yo konprann trè trè byen. Yo konprann. Yo gade konn yo konn kòman nou panse e yo konn ki aksyon ke nou prè pou nou poze. An avanse. Mesye yo di. yo pa p ka fè komisè lan twòp konfyans. Paske yo estime ke komisè lan toujou ap pale de Jovenel Moïse. En, sa vle di ke yo estime ke lanmò prezidan Jovenel Moïse fè komisè lan mal. La nèg yo di, fò nou prudan pou nou pa pran non Jovenel Moïse ii. Paske li ka pi frajil. Sa se kalkil kap fèt swit avèk sa ke nou jwenn kòm ti lòsyè atè a. Nèg yo plis wè yo tout lan nan Joseph Michel Martelly. 1, Ènmi Martelly panse se Martelly pou l ye. 2, Patizan Mateli estime ke se Mateli, se nòmal. Patizan Privè tou, ki wè ke Privè pa ka genyen, y ap file lang yo, men yo kòm yo gen kòb nan men yo. Men yo wè se Mateli pou l ye. Men kounye a la, kòman Mateli, m ap di nou sa trè byen wi, pral kapab al nan eleksyon? Deja nèg yo bloke l. Presyon entènasyonal fè ke yo mete Yo pran yon atik ki sòti nan dekrè elektoral ke nèg yo pran an, yo entèdi moun ki sanksyone yo pou yo pa patisipe lan eleksyon. Mentnan, eske presyon entènasyonal sa ap kenbe? Pa rapò avèk sa ke ekip ki nan kabinè Fizeme a wè. Fizeme fè sa ki sòt fè Sot fèt sot rantre kalandriye a, li repase men ladan l, resòti l ankò. Eske l ap rantre l ankò pou l repase men ladan l ankò pou l fasilite, enben, Mateli kandida? Eske Fizeme, jisteman, ap ap jwenn antant sa a? Se sou wout sa ke nèg yo ye. Un, selon enfòmasyon ke m genyen, nèg yo di ke yo aprann ke Dominique Dupuy ap kandida a la prezidans. Sa se sa m ap di nou ke m konnen. Deux, nèg yo di ke yo aprann ke Etzer Emile ap kandida a la prezidans. Men, kèlke pa, yo di ke Etzer Emile pa vle di gran choz pou yo paske moun ki nan do Etzer Emile lan kòm bòs la, enben yo konnen l, se moun pa yo ke l ye. Sa vle di ke si moun sa pa vle Etzer Emile fè pwa, li p ap fè pwa paske Etzer Emile pa pou kont li vreman. Se sa ke m ap di nou, ke mwen aprann. Etzer se yon jèn gason. Di mil fwa pito ta pran Etzer ke ou pran ou pran Mateli. Son bagay son verite absoli. Di mil fwa pito ta pran Etzer. Di mil fwa pito pran Etzer ke ou pran e yon privè. M pa konn si w konprann. Son jèn. Nou pa ka gen pwoblèm ansanm avè l. Men pa konsekan, moun ki nan do ekonomis lan, e moun nan kestyonab. Li pa pwòp ditou. Son moun ki gen san lan men l. E se yon moun ki pa pwòp. Non kap site a. Son moun ke... ki ta va genyen e de bank e yo ta fè konnen ke bank sa a natirèlman se ladan l de milyon dola ameriken ta va.